Deblòk w jwenn viza. Fantom son bèl basketè, mechanste bloke lari a. Ok fanmi mwen yo kòman nou ye? Byenvini sou chanèl paw la Mister LPC Kote jodi a nou pral pale w de Deplòg misye fenk jwenn viza la epi tou nou pral pale w de Fantom misye pwouve l son gran basketè mechanste li menm li bloke lari a. Avan menm kem kòmanse video sa nap remèsye chak grenn moun ki abone a channel lan e ou menm tou ki poko fè sa map envite w fè sa kounya. Souvan, anpil moun toujou di, Game de blòg ap fè a, se pa Game isit. Gen moun ki avanse plis toujou pou fè konnen si misye te Etazini, li t ap milyonè e li t ap fè plis it nan mond lan. E gen sa tou ki konn di nou poko prè pou n konprann nivo trap misye ap fè a. An gwo, misye se yon fenomèn e se yon revelasyon nan mond trap kreyòl la. Daprè mwen menm, Si Deplò kontinye sou menm lanse a, gem misye ap fè a ap bay trap kreyòl la yon lòt vizaj. Tout moun ki te konn bay misye sipò yo di misye merite plis pou talan l, nou sipoze kontan, paske misye jwenn viza. Wi, misye jwenn viza. M konnen gen moun ki pral panse se pa vre, se buzz n ap fè, se bagay n ap fè pou n fè vyouz, Men Mistè El Busy pa konsa. Se yon chanèl ki fyab e nou vrèman aktif sou rezo yo, se sa k fè n pral montre w tout prèv yo. Men jis avan, èske w te konnen vrè non Deplòg se Lafon John Domi? Epi young nege sa gen sèlman 21 an. Jou ki te 19 novanm 2021 an, se jou sa atis la ta pral anonse nou gran nouvèl sa sou story Instagram ni. Li ta pral montre tout fanatik li yo ke l gen viza. Men, ki viza Deblòk gen? Yon kesyon m panse anpil nan nou ap poze tèt nou, nan ki peyi l ap ka vwayaje avè l? Kounye a, ban m reponn kesyon sa pou nou. M konn anpil nan nou te espere misye jwenn yon viza ameriken, men malerezman se pa sa. Son viza dominiken ke l ye. Sa deja son bòn nouvèl, men m panse plòg la dwe pasyante toujou pou viza èg la.

Fantom nou konnen ki gen album li kap vini nan desanm nan la. Nou konnen deja prepare yon album se bagay ki pran tan epi ki stresan. Pou papa rap la te simonte eprèv sa, li t al fon jan pou l te retire kèk strès. Men jan Fantom renmen di l, avan menm ke l te fè non l nan rap kreyòl, li te gentan yon gran basketè nan kapital la. Men ta sanble, anyen pa chanje. Paske la, nou wè papa rap la k ap jwe, k ap make pwen, tankou lè l te jèn. Pou jan n wè misye abil pou l fè pwen an, papa rap la sanble yon moun ki te fò anpil.

Gade! Pre! Pre! Ye! Ye! Ye! E pou se nou ye! E pou se nou ye! Ki pre! Ki pre! Nou konn byen, sou talan Mechans-T pa gen dout. Se yon atis ki gen anpil moun dèyè l e anpil moun renmen. Misye gen yon vizaj ki trè komèsyal, nenpòt timoun ki wè l ka rekonèt li. Se sa k ta pral rive Mechans-T pandan l te fè yon ti desann vit machin li. Rapid vit, moun anvayi l, lari a bloke. E n ka wè jan fanatik yo te kontan wè misye. Gen sa k kouri pran kamera pou fè foto e gen lòt tou k ap rele viv mechanste. M pa bezwen di n kòman atis la li menm li te kontan viv bèl moman sa. Mwen menm, jan m renmen di l lan, m toujou kontan wè lè fanatik yo ap bay atis yo glwa konsa. Yo pa tann se lè nèg yo mouri pou yo di yo jan yo renmen yo. Mwen menm, m konseye chak moun ki gen posiblite lè atis yo soti pwojè yo, Pa sispann al achte, al koute, al stream sou tout platfòm. Konsa atis nou yo ap toujou gen bagay nan men yo. Mechans te gen yon jan l pull up la. Yon blòdè kap tcheke yon lòt blòdè. Pou sa gwosè mak machin sa w lwe nan peyi a menm? Kraze m. Mechans te gen yon jan l pull up la. Yon blòdè kap tcheke yon lòt blòdè. Ou sa gwosè mak machin sòl yo nan peyi a menn. Krazem.
Men prèv la klè, sa se mak machin Mechanste ap woule nan Sendomeng. Kounye a nou rive nan fen videyo a. Pa bliye dim tout sa n panse de news sa yo nan espas kòmantè lan. Kòman nouvèl viza Deplug la rive sou ou? E siw se fanatik Deplug wap viv Sendomeng, eske w paka tann pou wè atis ou a? Jan m renmen di l lan, pa bliye abone ak chanèl lan, like paj Facebook nou an. Like videyo nou yo, kòmante, di sa w panse. Paske sa enpòtan pou nou anpil, pataje pou kontinye sipòte. N ap kwaze ankò nan yon pwochen videyo, tchaww!
Wè ma homies pull up, sa fè ratatatata Chaje nèg nan bendo a, ki pa pè traka Yap fimen, yap rale, yo se rastafaya